Mwen m pa tap janm konnen se ou. M pa tap konnen. Nou konnen pyès trè byen monchè. Ou konn bagay yo deja. Timoun pa rete timoun. Nou oblije vin gran kounye a nou oblije bab yo pouse. Nou vin pou yon lòt level tou. Non sa a vrèman se konsa paske chak fwa w nan lavi depi w fin fèt fòk ou grandi. Wi ton lemisyon. Ou konprann se fòk ou grandi.
Monchè m te bò raje a la. Depi lontan Tolebisson m konnen w depi lontan ou pa janm pa bò raje kounye a ou gen vye bèt ou nan raje a. M gon vye cheval la a m te al mare wi se sa ou konnen gen ti zèb la a m te oblije. Men m wè zèb yo byen bèl byen anfòm lap rive tonbe wi. Ou konnen mwen e plis bò raje m rete.

Pa gen chanjman.
M santi, m santi, bon okontrè m santi m, m santi m plis jèn gason. Ou sanble, sanble ou ka kouri kounye a. Depi lontan, depi lontan m te toujou ka kouri men pou kounye a ou konnen. Konnen ou kòmanse ap rantre nan laj wi. Gen bagay ou pa chèche fè. Men vizaj la pa vrèman twò ale non. Gen bagay ou pa chèche fè. M renmen sa, ou rele apre kò. Men ton Louis ou pap kite jaden, ou pap kite raje, ou toujou bò jaden. Non, se premye opsyon.
Yon moun ki pa bò jaden, se kòmsi m ta di ou gen yon lòt entansyon. Dakò, dakò.
Paske se jaden an k mete m nan nivo kote m ye a. Se jaden an mwen fè edikasyon pitit mwen. Paske depi lè madanm mwen fin mouri a, tout bagay yo se mwen k ap fè yo. Men pou moman sa yo la, Nari isit. Wi ton Lebisson, mwen te wè l wi, mwen t al lakay la. M fè bon ti tan m a Nari n ap pale men malgre m t ap fè bon ti tan m panse m t ap wè w, malerezman m pa wè w. M te ka nan lari paske nan moman m kwè m te sòti. Swa m te ka kouche anndan. Wi, wi, Nari t ap pale.
Non, ou te fenk sòti, ou te gen yon moun ou bezwen, li di m ou t al kote yon pèsonaj. Ok, ok, pa gen pwoblèm. Men, pitit gason m, m p ap ba w manti, sa fè lontan m pa wè w, men m kontan wè w, men sa w regle menm? Mwen menm tou, m kontan wè w ton Levinson. Sa w regle gason? Bon, e pou byen di, nou vrèman pase de yon lòt echèl. Ok. Ou konnen mwen menm ak Nari, pandansetan n te lekòl, n te vin pran baf. M te vin kite. Kite m kite, m te oblije wè yon demwazèl, m te renmen l, m te oblije wè m pa t ka marye san ke m pa gen yon pwofesyon. Mwen te oblije antre. Wi, wi. Se sa ke ou fè m rantre.
Non, misye se bon bagay, bon bagay. Bon bagay.
Wi, li moute m kay la.
Men se bon bagay. Ou konnen m kontan anpil. Nan katye a, nou pa t di sa, ou konnen kijan lòm ye. Nan katye a se kay ou an wi. Se kay ou an ki gon figi kòm sa. Monchè mpa vle pale de bagay non mpa vle pale de sa ou konprann. Wi wi ou konn se avèw map di sa mpap pale pou paske ou konnen jan lòm ye men ou santi vrèman kouraj ou pa pèdi se sak fè tou Ou toujou rete ap fè travay ou toujou bò bèt yo m renmen sa m renmen sa ou konn yon bagay ou dim ki fò m renmen pale avèk ansyen yo ou dim se premye opsyon se toujou menm sa w te kòmanse an fò w toujou la w ap fè swivi ebyen se sak fè mwen menm m se yon òm de Dye mwen se yon sèvitè mwen se yon predikatè se sak fè mwen menm mwen toujou nouri bib mwen pou m ap chèche gen plis konesans nan Bondye.

Opsyon an premye a se chèche yon aktivite pou fè, paske pa gen yon moun ki pral pran responsablite anvè yon lòt moun pou pa dòmi. Egzakteman. E dezyèm bagay, mwen menm mwen di anpil moun sa, kote ou soti ka anpeche w pou moun ou ye a? Non, jamè. Imajine w, mwen soti nan yon fanmi ki pa tèlman gen mwayen. Men jodi a m ka di m pa gen pwoblèm pou m manje. Ou konprann sa m vle di? Wi. Paske bagay la se yon echèl li ye. Li gen yon premye mach, li gen yon dezyèm mach jis pou l rive anlè. Lè yon moun al lekòl, ou kòmanse anba jiskaske w rive nan dènye limit. Ou konnen m ta poze yon kesyon Tolemison. Men tout bon bagay sa yo, ki kote w aprann yo? Non, se granmoun mwen te toujou konsa. e menm bagay la tou m fè pou Nari depi lè lap pran vi m toujou ba li m di kèlkeswa moun ou wè ki nan lavi premye opsyon se ou dwe fè tèt ou premye respè a se ou ki dwe bay tèt ou si ou pa bay tèt ou respè pa gen yon moun ka pou ki ba ou l
toujou renmen tout moun se yonn tou m te chwazi yon bon zanmi ou wè Nari edikasyon ou te ba li an li vrèman vo ke lò. ke diaman paske se yonn nan zanmim bon okontrè m santi sa fèm mal paske m fè ferayè nan travay li an m patap kitel oblije peye moun pou fè sa yo pou li se mwen ki tap fè plonbri m tap fè tout sa yo paske m aprann sa yo se yonn nan rezon ki fè m santi m pi fyè moman nari vini an ou konnen m te lavil la moman n vini an m te bal opsyon m te di egzakteman lèw wè ou gentan nan yon nivo Pa pran tout moun pou fè zanmi w. Ok, ou fè pridans, ou fè pridans. Se sa, se sa. Paske lè w panse moun nan byen avè w, li pa byen avè w. Li pa zanmi w, se sa. Ou konprann sa m di w la? Sa evidan. Premye eleman an, se sa petèt ou genyen nan ou a, moun nan renmen. Ok. Men se pa pèsonaj la an swa ke li renmen. Se pa pèsonaj la, non. Ou konprann sa m di w la? E sa k fè m te di w monchè, fò w pran anpil prekosyon. Paske gen moun ki te nan katye a, ki nan katye a ansanm avèk mwen, ki pa pèmèt ansanm avèk pitit yo tèmine lekòl e menm pou yo ta antre nan inivèsite. Men mwen menm ou tèmine la a e m tou antre w nan inivèsite. Osito ke yon moun gen pitit li, li pa rive nan yon nivo, men ou menm ki rive kote w ye a, li ka etèn ou. E sa k fè pa janm prese. Sa k fè m tou, m te di Nare pa tèlman mache, paske tout moun gen yon timoun, e tout moun pa gen menm mwayen. Exactement. Sa pa vle di pou otan, menm si w pa gen mwayen, demen si Dye vle w pa ka vin gen mwayen. Wi, wi. Paske gen moun ki fèt, yo pa redi pou yo gen mwayen paske paran yo te kite mwayen pou yo. Ok. Men gen moun tou ki fèt, se ou menm menm ki. pou degaje w menm si w pat gen mwayen avan pou w vin gen mwayen aprè. Wi, soti m nan seklè.
Pou timoun sa yo ki jwenn paran yo tou genyen, yo leve sou mwayen, men yo pa konn enpòtans mwayen. Yo pa konnen, yo pa konn enpòtans li. Men w ap gade tankou pitit gason w, l ap bay sa anpil valè paske li wè tout sa ke w fè ki mete l nan nivo ke li ye a. Ou konprann? Paske mwen menm, m se yon predikatè tou pou m di sa. Mwen konnen ke Nari te toujou pale m ou se yon òm de Dye, ou toujou vrèman kenbe, m konnen li di m ou pa janm lage. Sa se byen. Non. Sa se byen. Sa se pi gwo eritaj ke nou genyen. Se rankontre ansanm avèk Jezi. Amen. Se byen.
Se byen. Mwen renmen sa. A sa fè m santi tou. E si tout paran te fè tankou w. Chè. E m panse mond lan. E pi tou Jezi Kris tap kitan vini. Li tap kitan vini. Gason pa m. Paske jan de paran sa yo tankou ou menm. Ou se yon modèl. Anpil paran ta kopye sou ou. Men yo kopye sa k mal la. Yo pa wè sa k bon pi yo kopye de ou menm. Men yo kopye mal la. Ou konn sa ki evidan nan lavi. Se yon timoun paran ke ou genyen an ki gen yon prensip, yon bagay de baz ke l ba ou ki bon, ou sèvi avè l, e se li k ap chanje w demen, k ap fè w moun ke ou ye a. E mwen m se paske mwen te soti nan yon fanmi ki relijye, e mwen m asepte, ki mete m nan kondisyon. Apre m fin pran baf, mwen gen yon pakèt lòt kondisip mwen, m t ap pale ak Nari otrefwa, m te gen Tipyè, ooh!
M sonje Nayou te konn vin lakay la, l ap pale m de Ti Pyè, paske se youn nan moun ki te dèyè l pye pou pye, malgre li di m k ale nan reto. Misye te sou foub, misye se youn Nayou te konn ap sipòte anpil. Men lè m vin konn sa, m konnen l twò ta. Misye se kopye ti papye pou misye pase nan egzamen. E l ap goumen pou l premye, ou konprann?
Wap wè lèw tou wa ale nan inivèsite. Mwen pat janm ka dezyèm non Tolemison, mwen pat janm ka dezyèm nan klas la. Mwen te toujou kenbe twazyèm mwen, men se avèk konesans pam. Men, pitit gason Onari se nèg ki te gen sèvo. E tout bagay sa ou maprann ke se paske jan w ye a ki fè l te devni sa l ye a. Fin manje pran liv.
Fin manje, premye opsyon, depi l sot lekòl, manje pran li. Jan de paran sa yo pa jwenn yon kote nou tande leson. Pou li, paske manman l fin mouri se mwen ki fè edikasyon. Ok, wi mwen konn tout bagay. Fin prepare, sot nan jaden kouri vin fè yon bagay, oubyen avan m al nan jaden, gen tan fè yon bagay si l vini pou l fè yon bagay. Ou konn yon nan bagay m te konn ap nwi l, m konn al nan foutbòl, renmen jwe boul men l pa dakò. Li di ou di l non, se liv li. Gen bagay se liv. Epi m fin wè tou, sa k fè m pa t konn dezyèm. Se paske m te renmen al jwe boul. Pafwa m manke pèdi tan, men se pa paske m pa t yon elèv ki twò kreten, men m te konn fè, fè spò, m te renmen spò, men li menm li te di non, ou di l non, epi l kenbe non an. Ebyen se sa, jan de paran sa yo, nou pa jwenn yo ankò. E m ap mande Bondye pou l toujou kontinye kenbe w. e pou l rann ke e tout sa w te fè yo, ou pa pèdi yo, pou kòmanse rejwi w. E m ta swete Bondye rann ke ou jwi bagay ke Nari genyen pou l mete nan men w. Paske m avè misye nou pale anpil, men m panse ke èv ou yo, yo pa pèdi. Antouka gason m, mwen kontan. Mwen kontan ou anpil wi Ton Lemonso, paske m wè w men m bliye non m.
Ou konnen papa m to te vin mouri men e jiska prezan nou toujou pase nan katye w. Bon, se pandan m ap pase m tande w ap rele m. Si w pa t rele m, m pa t ap menm wè si w la. Pa gen pwoblèm. Ou di w, kòman w rele ankò? Gens. Ok, Gens.
Pa gen pwoblèm. Gade, lè w rive lakay la, di Nari ou te wè m, mwen mande pou li. M gen pou m bay yon tchèk wi. Men m swete lè m ale fòk m jwenn pase kite ti manyòk wi pase ou konnen m renmen manje ti manyòk wi mwen kontan wè w anpil ton lemison dakò ou menm tou ret ak jezi dakò mèsi chak. Yon vrè konbatan. E li rann ke pitit li tou ap yon bagay demen. Malgre yo pap vle wè l, men Bondye ap pase avè l.
Se M bliye non gason an vre wi. Bab yo wi, pil bab wi. Enben. Sof ke jan n di m nan la li paka yon vagabon ankò paske yon moun ki chwazi pran direksyon Kris. Li paka fè jwèt. M kontan sa. Sè ke Nary te gen yon bon zanmi. Se vre l konn al parèt lòt bò a men m wè l te tou piti men kounya gwo gason plen bab. Antouka se peyi nou an se li k bay pwoblèm. Se vrèman pwoblèm anpil pwoblèm. Imajine w. Kòman pou on nèg santi l ke w ap dirije on peyi, pandan w ap dirije l, epi pil demagoji ap fèt ladan l? Se moman sa y ap kidnape moun, se moman sa a moun annik vini, annik tire moun, pil jèn gason plen zam, pil lòbèy, gad ti mesye sa yo, yo menm yo pa chwazi kenbe zam pou vagabon. A di yo te chwazi yon opsyon, men lòt la li di m konsa ke li se on, on, on, ki sa l te di m ankò? Plonbye konsa, m pa sonje. Fewonie ma sonje swa li feraye lap fè feraye bon antouka se byen pou li li pa kenbe zam se nòmal mwen m kontan sa timoun nan pran yon lòt opsyon se byen m fout renmen sa mèt bon m fin chanje vye cheval la la bon se jwenn yon bagay pou l manje m ale pitan m al gade kote li ankò.

Map pase misye a chita komsi li pa envite li menm li pa wè si map pase la e premye moun wi sa a genlè li pa envite genlè li avèl kòm mwen pote yon vè wè fòm tounen kote la wi poum konn sa e mwen mawozo epi li byen enteresem wi map tounen kote l fòk m tounen.